Ayisyen frè m ak sè mwen yo bonsoir, bonjour jodi an nou vini avèk yon lòt sijè se n ape parle de dwa dotè dwa dotè paske lakay nou nan peyi dayiti yo pa respekte dwa dotè e pèsòn moun pa janm di anyen sou sa. Nou menm k al lekòl, nou menm k al aprann yon pwofesyon, ou menm ke Bondye bay yon don ki bay ebyen posibilite pou pwodui, ou konnen ke se pa choz ki fasil. Li pa fasil pou ke Ou rete konsa ou fè yon bagay. Gen de moun ki fèt avèk tout don yo, men gen de moun se kreye yo kreye yon seri de bagay pou yo viv. Nan peyi Dayiti nou pa respekte dwa dotè. Nenpòt sa yon moun fè avan bagay la menm li nan lari, avan ke moun nan prezante sa l fè a, oeuvre ke l fè a ebyen li gentan nan men lòt moun ap fè lajan. Mwen panse ke mezanmi li pa juste. Li pa juste e fò nou genyen de moun ki panche sou ka sa. Les responsables, les autorités en place, m swete ke li enpòtan, m swete egalman ke le parlement kapab panche sou ka sa. Surtout de nos jours, Nou gen yon bann moun ki se mizisyen ki ebyen nan parleman an. Mwen panse ke li enpòtan pandan ke nou la a, nou tou e a vini avèk dè lwa pou anpèche moun ebyen fè sa yo vle avèk pwodui moun ki moun ki ki kreye, moun ki pwodui, moun ki ebyen fè tèt yo travay. Yon moun li ekri yon livre, Liv la poko menm rive nan dwat sinyati liv lan li gentan yo gentan pran ni yal fè kopi l epi lap vann toupatou nan lari an m panse ke li pa jis mezanmi e moun kap reflechi yo moun ki gen otorite sou sa mwen mande nou pou ke nou kapab panche sou ka sa moun ki ape fè mizik yo Moun nan li fè yon CD ou yon dvd avan menm li fè dwat li fè e dwat signature la ebyen li gentan nan la rue par yon seri de moun ki pa wè lòt bagay pou yo fè ebyen se pran pwodwi moun nan epi pou yo fè kopi li pou yal vann li. Mwen panse ke li enpòtan pou nou fè de lwa e anpèche moun pran pwodui moun pou y ape vann ni konsa. Li pa posib pou moun ap fè kopi e yon bagay yon moun fè li pran n epi li menm pou l ap fè lajan avè l. Konsa moun nan li menm ki genyen don sa Bondye ba li oubyen ki genyen mwayen sa li menm pou l viv, li pa ka viv vrèman de li paske lòt moun pran ni yo sèvi avèk li Pou pou granmesi. E moun nan li pa wè anyen li menm nan sa ke lap pwodui a nan sa ke lape fè a. Umm mwen mande nou pou ke nou kapab panse panche sou ka sa a e pou nou wè kòman ke nou ka pèmèt ebyen otè yo yo menm yo kapab jwi de pwodui yo de pwodui ke yo fè. Pou yon moun ekri yon liv se pa yon bagay du jour au lendemain. yon bagay ki pran tan pou yon moun ekri yon liv. E lè l fin ekri liv lan, epi pou yon moun pran l, epi se kopi l al fè, l ap vann li nan lari. Li pa posib mezanmi. Mwen panse ke fò nou mete lòd, mete prensip nan lavi nou, paske li pa bon konsa. Depi yon seri de bagay se sèlman lakay nou an Ayiti ke w kapab wè l. Li pa posib pou moun ap pran kopi zafè moun konsa epi fè kopi pou ape vann ni konsa. M panse ke li e bon pou n ta entèdi moun ap vann kopi nan lari an. Depi nou anpèche kopi yo vann nan lari an, depi genyen de lwa pou sa e avèk de mezi kote depi yo jwenn yon moun avèk yon kopi afè yon moun nan men li, ebyen yap arete li e lap pran prizon e lap peye amand pou sa, gwo amand pou sa, epi nap gentan rezoud pwoblèm nan. Li enpòtan mezanmi, e moun jodi an la nou prèske gen moun ki pa ekri ankò. Se sur ke se le dekourajman ki fè ke yo pa ekri ankò. Gen anpil moun ki te konn fè mizik ki pa fè mizik ankò, se sûr ke sè le dekourajman paske moun pran mizik yo kisa yo fè avè yo, fè kopi epi mache vann. Pran kopi moun nan ale ebyen fè bokou de CD, pil CD, epi pil DVD, ou yo pran ni epi yal fè lajan ansanm avèl. Pandan ke moun nan li menm ki pwodui an li pa viv vrèman de pwodiksyon l lan. M panse li enpòtan pou nou kapab pwoteje lè sitwayen. Pwoteksyon sitwayen an se nan tout sans. Nou kapab ede moun yo paske moun sa a li menm ki pwodui an, li pa al nui pèsòn moun. Li pa al mande djòb leta nan pèsòn moun. Donk sa vle di ke moun sa a li, li menm li kreye yon fason pou li viv. M panse li enpòtan Pou ke nou kapab panche sou ka sa a e pou nou kreye de lwa ki anpeche moun ape pran pwodui moun, fè sa yo vle ansanm avè yo. Donk li enpòtan, mwen swete ke ka sa a li pap rete konsa, men nou kapab vrèman wè yon bagay ke nou kapab fè ansanm avè l. Paske mwen di nou sa, mezanmi si nou vle peyi a fonksyone, si nou vle gen yon peyi tout bon, fò nou gen lalwa. Non sèlman fò n gen lalwa, men fò nou rèspekte lalwa. Il y a des lois de 1800, il y a des lois de 1900, se sou yo n ape sèvi ankò. Lè nou sèvi avèk yo, silvouplè, se jis pou bezwen nou wi. Nou menm otorite yo, mwen wè sa, nou sèvi, nou di se se lalwa, nou vini avèk yon seri de lwa, se jis lè enterè nou an je. Non, la loi est une pour tous. E ke yo di dura lex sed lex. Pa gen yon moun ki odesi de la lwa, depi nou respekte la lwa mwen ba nou garanti ke peyi a ap mache byen. Depi yon moun konnen ke sa l pa dwe fè l si l fè l men ki mezi y ap pran kont li, la lwa ap frape li, ebyen moun sa l pap fè l paske pa gen yon moun ki ta renmen al nan prizon. Mwen ba nou garanti, si nou pa fè de lwa, e nou menm ki fè lwa pou nou respekte lwa yo e pou nou fè lòt moun respekte yo, mwen kwè ke se se wòl le prezidan de la repiblik pou l respekte sa, lè l ap prete sèman l di, e byen li prete sèman pou li li fè sèman pou li respekte lalwa e pou l fè respekte lalwa. Se nòmal, se konsa pou yon peyi mache. Si nou pa aksepte, ebyen pou nou respekte lalwa, pou n konnen sa nou pa gen dwa fè l, sa nou ka fè l, sa nou pa gen dwa fè l, ebyen peyi a li p ap rive nil pa. E nou fèk kòmanse nan tchouboum, nou fèk kòmanse nan pwoblèm, nou fèk kòmanse nan dèyè kamyonèt la toujou. si nou pa aksepte pou nou respekte la lwa. Donk mezanmi mwen rele anmwe pou la kestyon de moun kap pwodwi yo epi pou yo pa wè ki sa yo paka fè anyen avèk pwodwi yo, pwodwi sa yap pwodwi a li pa itil yo paske se lòt moun lap itil. De moun ki pa menm konprann anyen lan liv la ki ekri a, de moun ki pa menm konprann nan. nan anyen nan nan nan nan nan cde a lòt la fè a epi li nan ke pran ni li nan ke tann li nan lari li wè lòt moun renmen l epi sa w wè a l fè kopi li tonbe vann li nan lari an mezanmi li pa posib fò nou vini avèk dè mezi pou nou anpèche bagay sa a fèt e vini avèk dè bagay e tout bon vini avèk dè dè dè lwa fè dè lwa pou ke pa sispann mesye mesye mesye senatè depite yo sispann pale anpil sispann goumen nan nan nan chanm la regle bagay serye Panse, fò nou gen de bagay nan tèt nou, wè tout sijè sa yo mwen menm se rete m rete konsa map panse map gade eta yon peyi ye epi chak tan bagay la vin nan tèt mwen m di en fòm pale l mwen vini avèk de sijè ebyen se sa si je te a votre place se ske je ferai j'allais ecrire des lois sur toutes ces choses là que je suis entrain de parler pour voir comment que la situation enfin pouvait changer. Nou kapab chanje sitiyasyon an dan la mezi ou nou ak nou travay. Wi, se wòl nou, se dwa nou pou ke nou kapab mete lòd nan peyi a. Si nou pa mete lòd epi moun pou moun respekte règle yo, pou yo respekte lwa yo, ebyen nou pap rive nil pa. Donk mwen swete ke nou tande e nou konprann. Pandan ke nap pale de de kestyon sa tou. Map pale de kestyon sa li ta dwe yon sijè apa wi, men kòm sijè e dwa, dwa dotè la e se sèlman sa ke m ta kapab di nou pou lenstan e men map pale de yon lòt bagay ki sa rele fo papye, fo papye. Nan peyi dayiti tout lè fwa mwen di nou si nou pa mete lòd lakay nou pa mete prensip nou pa mache sou prensip yo peyi a pap janm anyen e yap pran nou pou sa nou pa ye e yap pran nou pito pou sa nou ye a paske depi yo pale dayisyen yo pran nou kòm de magouyè yo pran nou ebyen kòm de moun ki vaykevay Se konsa ke yo pran nou. Kesyon fo papye a, depi ou tande yon moun li bezwen yon papye, li pa bezwen konnen, li gen yon moun tèl kote, l al kote li epi li fè fo papye ba li. M ap gade yon bagay. Mwen gen yon seri de moun ke m konnen, ebyen ki ap viv nan de peyi etranje. Moun sa yo si w al jwenn yo sou Facebook w ap wè ki non yo bay Ayiti. Yo bay Ayiti tout non. E yo yo bay non yo yo depi y ap pale dAyiti kounye a yo yo yo yo di Ayiti bon anfen se pa m on jan m pa kapab di jan de de mo ke yo pran pou yo bay e avèk Ayiti. Men sepandan yo yo trete Ayiti trè trè trè mal. Lèzayisyen wi Ale sou Facebook wap wè yo trete ayiti ayisyen trè mal oh peyi sa depi w tande se peyi sa men kiyès kap fèl se yo menm ankò kap fèl paske mwen konnen anpil nan yo ki pat fè klas tèminal an ayiti men kote yap viv nan peyi yap viv la son peyi kote ke omwen fò w fè klas tèminal omwen fò w genyen yon sètifika ke w te fè klas tèminal pou travay sèten kote Ebyen, yo menm lè sa a, lè yo mande yo papye a, yo pa t fè klas tèminal nan, ki sa yo fè? Yo nèke rantre ann Ayiti epi y ale kote yon moun, moun sa a ale nan Ministè Edikasyon Nasyonal, l ale yon kote epi yo fè yon fo papye, yo fè yon fo diplòm fen detid segondè ba yo, epi avèk li yo vini kounye a la, yo remèt li, donk yo dizon ke yo te fè sa yo rele ann Ayiti, yo te fè filo, yo te fè bac 2. Ebyen kounya ap travay ansanm. Se menm moun sa yo kap di peyi a pa bon, se menm moun sa yo kap trete peyi a de bann vye mo sal ke yap rele l an Ayiti, yap rele l sou Facebook, sou tout medya medya yo. Ebyen mwen panse ke li enpòtan pou les responsables en Haïti, le ministre de l'Education nationale Pou ou ka pran de mezi pou n gen de lwa, sèt ke se yon moun k ap fè fo papye bay moun, moun ki pat menm al lekòl, moun ki pat menm fè mwayen 2, yo genyen yon papye bak bak 2 nan men yo, kote ke yo di yo te fè yo te fè bak 2. Men depi moun ap pale ou gentan wè li, depi sou langaj li ou gentan wè se yon moun ki pat ki pat ki pat ki pat fè ki pat ki pat rive nan nan nivo sa vrèman. Men sepandan, li jwenn papye a kanmenm. Enben, se menm yo menm nan ankò k ap trete peyi a de tout vye mo sal sou medya yo. Ebyen, mwen swete ke an Ayiti, nou pran dè mezi pou nou anpeche kesyon fo papye fèt la. An Ayiti ou konnen menm moun sa yo konn sa yo di ah ah le fait que yo t ale yo te jwenn yon papye e yo te bezwen yo nèke ale epi yon magouyè fè l ba yo epi kounye a yo di oh an Ayiti pa gen pwoblèm non menm si w bezwen e kòman yo di sa e e e e ak ak ak ak desè ou. Menm si w bezwen ak 2 sè w ou enbyen yap fèl ba ou. Ou menm ou poko mouri non ou bezwen ak 2 sè w yap fèl ba ou se konsa yo trete ayiti. E sesi yo metel nan bouch menm etranje yo pou fè konnen tant yo pa wont yo pa menm k wont menm pou yap esplike etranje a kote ke ayiti nan pwen papye ou bezwen ou pap jwenn ni. Enbyen sak mete tèt nou nan bagay konsa se nou menm e se menm moun sa yo kap pale peyi a mal se menm moun sa yo ki di peyi a pap janm anyen kiyès ki fèl pap janm anyen se yo menm ankò. Se yo menm ankò ki vin kap fè jan de bagay sal sa yo, kap fè mete jan de dezodre sa yo, epi se yo menm ankò ki di peyi a pap janm anyen, kap kap ebyen bay peyi a madichon tankou papa m ta di. Ebyen kou kounya la ki di ke peyi a pap janm anyen men se yo menm ki di yo peyi sa pa si peyi a pa la Pandan peyi a pa si l pa la a, se yo menm menm ankò ki fè peyi an nan sitiyasyon ke li ye a la. M swete ke lè dirijan an plas pou nou pran dè dispozisyon pou ke nou anpèche jan de bagay sa yo fèt, moun nenpòt ki moun, moun nan l te fè senkyèm, twazyèm, E katriyèm e pwil nè ke ale an Ayiti, lap viv nan peyi etranje, yo mezi, yo, yo mande'l nan travay pou l'al jwenn tèl travay, pou l'ale aprann tèl bagay yo di'l fò'l genyen e papye high school li, fò'l genyen e papye fen etid e segondè li, lè ke rantre an Ayiti epi yo fè yon fo papye ba li. Ebyen fò nou fini avèk bagay sa a pou fè moun sa yo sispann pale peyi a mal. Donk li enpòtan pou ke nou kapab rantre nan kestyon sa. Pandan ke nou parle kestyon de dwa dotè, nou parle la kestyon de fo papye e n ap pwofite egalman fon ti pale sou kestyon ekstrè darchiv. Ekstrè darchiv mezanmi, tankou n t ap di l frè dènyè, li enkonsevab Li pa posible mes amis pou yon moun gen yon acte de naissance lan yon moun gen yon acte de naissance epi kounya pou lal fè yon extrait d'archive, extrait d'archive lan aprè 1 an oubyen aprè un certain temps yo di li li expire kòmanl fè expire a? Acte de naissance yon moun se acte de naissance yon moun lè wal pran yon extrait d'archive li paka kesyon poul expire si gen d'autres pays kote ke yap banou visa yo di nou ke li expire se paske yo konn se de magouyè ke nou ye Se paske yo konnen ke vrèman nou pa serye ki fè y ap di n sa a byen se moun nan peyi a, lè responsab anndan peyi a, moun ki responsab bagay sa a pou mete yon fen avèk sèt kesyon kote moun ka jwenn ekstrè lachiv nenpòt kote a. Li pa posib pou yon moun ap vin di l ke ekstrè lachiv sa a li gen twòp tan sou li, li ekspire. Li pa ka ekspire paske yon moun li fèt yon fwa e pou tout. Yon moun li fèt yon fwa e pou tout, li pa kapab ekspire. Nan dat moun nan te fèt la, ebyen se dat sa a l ap toujou genyen, li pa kapab gen yon lòt dat. E fò gen yon seri de bagay nou pa ka kite moun ap fè nou fè, yon seri de sotiz, yon seri de bagay ki pa gen sans, li pa posib Pou sèt kesyon, m pa konn si se yon fason pou nou fè lajan, m pa konn si se yon fason pou nou rantre lajan nan pòch nou, men l pa kesyon pou moun ap vin di yon moun ke yon Excel achiv li, li, li, li, li ekspire. Li pa ka ekspire paske li gen yon dat moun nan te fèt epi dat li te fèt la se fini. Li pa posib. Moun nan genyen yon orijinal Acte de naissance epi kounye a si l bezwen yon extrait d'archive ki pou sètifye ke ebyen se Acte de naissance li, ebyen kounye a pou l ka prezante les deux ensemble. Nou konnen ke gen anpil pwoblèm an Ayiti kote ke sèt kesyon extrait Acte de naissance Gen anpil moun ki pa gen ak de nesans, gen moun paran yo pat janm fè pou yo, genyen ki dlo pote yo ale, genyen ki pèdi nan anpil nan tranbleyon de tè k sot pase a, ebyen se pou gouvèneman an plas la nou pran de mezi pou ke nou pèmèt tout moun gen ak de nesans, e ak de nesans moun nan genyen an li genyen une fwa e pou tout. Sa nou genyen nan archiv la se li nou rekonèt. Gen anpil gen twop magouy kap fèt nan peyi a fò nou mete lòdre ladan li E nou genyen de zotorite, se nou otorite yo rele nou, nou menm kap dirije peyi an, nou pa kapab kite etranje ap fè nou fè tenten, li pa posib pou yon moun ap vin di yon lòt ke ekse dachevri li ekspire, li pa posib. E pou nou ranje pwoblèm sa youn fwa e pou tout, sèt kesyon moun pa gen akdenesans nan peyi Dayiti, pou ke tout moun gen akdenesans, e pi moun gen akdenesans li youn fwa e pou tout. Se sèl an Ayiti wap tande sèt kesyon de sèl achiv. Apre se lòt kote yo, yo tèlman byen òganize, moun nan gen youn akdenesans, e pi, e pi se fini. Lakay nou, yo tèlman konnen ke nou pa fè anyen ki dwat, yo tèlman konnen ke nou pa fè anyen ki jis, yo oblije ap manje, mande nou ekstradachiv. Ebyen men non lè yon moun gon ak de nesans li fèt m kwè ke depi nan lopital kote timoun nan fèt la si se lopital li fèt ebyen menm kote a sipoze genyen yon kòman yo di sa moun ki fè ak de nesans yo e m pa sonje non yo ebyen moun sa yo dwe sipoze genyen yon ofis yon biwo ki la pou fè ak de nesans bay tout timoun ki fèt nan lopital yo, epi kounye a la, timoun nan tou gen ak de nesans li. Epi ak de nesans li gen an, se pou nou fè yon bon papye, yon bon papye ki reprezantab, e nou pou nou, pou nou pa oblije tout tan la pou yon moun ekstrè lajan, ekstrè lachiv, si nou menm fè lajan, se kreye yon lòt fason pou nou fè lajan, men sa pa gen sans, sa pa gen sans ditou. Donk, m swete ke nou, nou tande, nou konprann, nou pale sou 3 bagay la a, jodi an. Nou pale sou dwa dotè e ke Parleman an li dwe fè de, de, de vini avèk de lwa pou pèmèt moun respekte dwa otè yo. E nou pale sou kesyon fo papye pou nou mete yon fen avèk sa nan peyi Dayiti paske Ayisyen ki aletranje yo, lè yo bezwen de fo papye, yo rantre Ayiti y al pran l, lèfini se yo k ap pale peyi a mal ankò. li pa posib. E finalman, nou pale de ekstrè dachiv kote ke ay tout ayisyen sipoze gen ak de nesans yo, yn fwa e pou tout, ekstrè dachiv pa gen dwa ekspire. M pa konn kote n jwenn sa, m pa konn kote sa ekri, m pa konn nan ki peyi n jwenn sa, se sèl an Ayiti n jwenn jan de bagay konsa, paske nou pa gen lòd, nou pa gen prensip. Se pou n mete lòd, se pou n mete prensip lakay nou, E pou pèmèt ke moun respekte nou, lè yo gon papye nou pote ale pou yo respekte l yo konnen se yon bon papye ke l ye. Mèsi anpil le fè ke n tap tande n. Mèsi anpil le fè ke ebyen nap gade video sa a. E m swete ke nou kapab kòmante li, nou kapab ebyen konprann sa ke nou di an pou ke peyi sa a li kapab chanje. Mèsi anpil ke Bondye beni nou, ke Bondye kapab chanje kè nou, touche kè nou e beni peyi sa a, fè peyi sa a vini yon peyi tout bon. Merci anpil babay.